Chèlè poul, estène oswa okèt se aksyon enpòtan pou kò nou. Kò nou efikas nan tout fonksyon de baz li yo. Imajine sa, èske ou te konnen chè de poul ede ou kontwole tanperati kò a? Oswa yon senp estène ka fè diferans ant resevwa yon viris oswa ekspilse li? Non pam se Lily Haiti e jodi a map prezante ou 10 bagay ke kò ou fè e ou pa konnen poukisa. Abone chanèl sa e peze ti klòch la pou ka gade pwochèn videyo kap vini yo. E pa bliye abone nouvo chanel mwen an Lily Jay Map lage yon video trè byento Let's go 10. Okèt, sa se yon son koze pa yon chanjman oswa iritasyon nan difrag nou. Menm sa ki rive, lè nou manje trò vit, nou konsome anpil alkòl oswa nou respire nan bouch oswa nan nen nan yon fason akselere. Ki vle di, lè kè ou fè son sa, se yon fason pou l di w fè yon ti poz, pa ignore l. 9, Bae, Dapre divès etid ki fèt, nan mitan yo, yon ankèt ki fèt pa Inivèsite Princeton. Lè kò nou fatige, grangou oswa trè strese, youn nan reyaksyo prensipal li se bae. Sa ede kò nou oksijene ak freche sèvo nou, pou nou ka kontinye ak aktivite chak jou yo. 8, Detire Siman nan plis pase yon okazyon, ou santi yon dezi prèske enkontwolab pou w detire kò ou. E pa vre? Si sa rive, pa pran l alalejè e obeyi kò ou. Paske dezi pou detire sa se yon fason pou kò ou di w ke li pa kapab ankò. Detire kò fè metabolism ou a melyore, oksijèn ap pi byen antre nan sèvo w, mis ou ap rilaks, E l ap ba ou yon santiman de byennèt. 7, Estène, Malgre ke anpil moun atribiye l ak prezans malfezan, estène se pa yon lòt bagay ke espilsyon lè nan poulmon ou. Lè kò a detekte patikil etranj nan mikoza nen an, li estène pou li pwoteje tèt li kont kèk maladi. Ovirus. Si, chè de poul. Enkontantabman, youn nan reyaksyon ki pi komen nan kò nou. Si sa rive ou, lè ou frèt, pè, oswa nan yon sitiyasyon ke ou pa alèz, kite men fèmen yo ke plim ki sou po ou yo kanpe pou eseye izole lè, oswa pwoseje ou kont danje, tankou bèt yo fè a. Sepandan, malerezman nan ka nou, nou pa gen menm bon jan rezilta kòm yo, espesyalman lè li fè frèt. 5, Tranbman nan palbrab Si sa toujou rive ou, enkyete ou, paske kò ou ap enplore repo. Ak anpil swen, jan ou tande la. Ti spèm sa yo rive lè nou nan sitiyasyon de anpil estrès, ensomi, move rejim alimantè, oswa kafeyin depase nan kò nou. 4, Pèd memwa Si ou se yon moun ki toujou pèdi kle li, oswa ou pa sonje menm sa k te sou ou yè, Li ta pi bon pou ou si ou kòmanse dòmi e rilaks ou. Ok, paske sèvo ou sibi yon gwo nivo estrès e l pa kapab relanse newòn ki nesesè pou pwosese tout enfòmasyon ki enpòtan ke nenpòt moun nan eta nòmal li ta ka chonje san pwoblèm. 3, Men plise. San dout, sa se yon bagay ki rive nou tout. Menm si ou pa kwè, kò nou an entelijan anpil. Paske, lè li nan sitiyasyon ki riske, li toujou rete vijilan, e se jisteman sa l fè apre nou fè anpil tan an kontak ak dlo. Dwèt nou yo kòmanse rid rid, tankou yon fason poutèt ou pwoteje yo kont sifas ki glise. Jan ou tande a. Sa se yon fason pou si ou glise pou w pa tonbe. 2, Kriye, Plis pase emosyon ke yo ede nou esprime, dlo nan je se yon fason natirèl pou je ou librifye e libere de pousyè ak matyè etranj ki ka nan yo. 1, Sote pandan w ap dòmi, Èske kèk fwa ou konn reve ke ou prèske tonbe epi toudenkou ou reveye? Paske san ou pa reyalize ou sote. Mouvman kout e envolontè sa koze pa yon mank de oksijèn, Se rezon ki fè kò ou reyaji ak yon sote pou asire ke li ap respire byen. Si ou te renmen video a, pa bliye bal yon like, abone e komante kiyes nan bagay sa yo ke ou pat konnen. Pa bliye abone nouvo chanel mwen an, Lily Jay. Map lage yon video trè byento. Pa bliye abonnez-vous! A la prochèn! Bye bye!